Ok nou di bonjour bonswa ankò sa depan nan lè nap gade video a oubyen ki kote nou ye paske nou tout nou pa gen menm lè e jodi a mwen pote yon ti resèt pou nou ki rele nou pral fè yon gato avèk avwàn gato avèk avwàn avèk pòm ok nou pral fè ti video sa ansanm swiv avèk mwen pou nou wè kòman li trè trè trè fasil nap renmenn e sitou medam kap fè dayèt yo let's go.

Ok, n ap kontinye. Kounye a ki sa n ap fè, m pral ajoute rès avwàn mwen an. Ok, pou m ka make sure ke li byen antre la. Dezyèm fwa ou fin mete yogot la. Dezyèm fwa ou fin mete rès avann nan. Epi tou ou ka goute l. Suivan jan ou wè sèl li ye. Epi ou ka ajoute yon ti sèl ladan. Ok. Ou ka ajoute yon ti sèl ladan. Suivan jan ou wè sèl la ye ladan. Ou pa kraze dezyèm avann nan ladan nèt. Ou va konpon. Epi mwen menm sa map fè. Kounya avan m mete li nan plato. Map ajoute yon ti rèzin ladan. Ok. Map fin fè sa avèk e map fè sa avèk pòm nan epi map fè yonn avèk fig. Men fig la e toujou menm pwosès la, nap kraze fig la epi map menm kem pa montre nou tout pwosès la men se menm bagay yo, map ba nou yon ide de fig la tou. Ok m pral mete sa nan plato, m gentan bere plato mwen, m prepare li epi m pral vide l. Men li, nou wè. Si tankou ou menm ou ta bezwen fè l plis, se jis m te bezwen fè yon kantite pou m montre nou. Si w vle l plis, ou double resèt la. W ap mete 2 pòm, 2 tas avwàn. W ap just double tout sa w mete ladan l yo. That's it. N ap pral mete sa nan fou. Epi kounya la menm nan pou n al fè dezyèm sa ki fèt a fig la. Ok kounye a nou prale pou dezyèm nan sa nou fè avèk bannann nan nou gintan gade m gintan rache bannann mwen sa son fig alò ok banana fig m gintan rache yon bèl grenn fig epi kisa m fè m fè menm pwosès la mwen lage 2 grenn ze ladann ok mwen mete yon ti ti spoun kanèl

Kounya a li menm lòt la m te fèl avèk siwo myèl epi sa a li menm mwen fèl avèk kòman rele lèt sa ankò nestle mwen fèl avèk mwen itilize lèt sa nan plas anni an pou sa kap fèt avèk fig la m santi sa pi gou wi.

Mwen konnen l gen fig la ladan l. Lap pran ti tan pou l kraze. Men lap kraze pi vit ke. Lap kraze pi vit ke pòm nan. Pa bliye nan sa ki fèt avèk fig la, nou fè, nou fè, nou fè 3 oubyen 4 chanjman ladan li. Nan plas pòm nan, nou mete fig. Nan plas honey an, ki se siwo myèl la, nou mete lèt Nestlé. Epi nan plas, um, Gon lòt bagay, nan plas lwil kokoye a, nou mete bè Maryane, bè, nenpòt bè oubyen, sa m itilize a mwen menm mwen itize yon bè ki rele Imperial, e toujou menm stil bè Maryane yo, mwen renmen gou l ki fè m itilize l. Sa k fè m di 4, nan katriyèm nan mwen te mete yon rezen ladan l alafen, nan sa m pa met rezen mwen pral mete yon, kòman dirèj, m ap montre nou l, se pistach griye ke mwen fè, mwen fè pistach griye mwen byen, paske pou l ka gen sèl mwen fè l lakay mwen, ou ka achte l tou fèt tou, Gen kote yo mare ti pake pistaj griye. Ok. Dat 7 epi kounye a la ki sa map fè ma joute dènye pati avwa nan. Dènye pati a ou pa bezwen poul. Ou pa bezwen jès melanje l. Ou pa bezwen poul kraze la dan. Ok. Ou pa bezwen poul kraze la dan. Ou jès e e ou ka fè melanje a a men. Fè melanj la men. Ok. Wè sa li yon ti jan pi mola sa konen fig la pi lage kol. Fig la blende pi byen ke pom nan. Ok. E pi konen fig la blende li yon ti jan glise ki sa nan fè kounya. Lò tap de itilize yon plato. Yon plato an ti pase farin la dan a bè pou l pa kole tankou lò fè gato. Sa mwen pral itilize pirex, yon ti bout pirex sa. Mwen spraye li, ou menm ou ka pase bè ladan si w pa gen spray sa. Just pase bè ladan. Epi ou vide. Ok, anvan nou vide l pa bliye, pistach la, fon ti kraze l. Mwen fon ti kraze l avan m brase l ladan, epi m pral vide l nan pirex mwen. That's it, m pral mete l nan fou. That's it. Sa se sak fèt a fig la. Mwen pral metel nan fou. Ok. Pa bliye lè w ouvri fou a, mwen lè m ouvri fou m ba ogmante volim li. Lè m ouvri fou pa m nan li ouvri sou 350. Gen fou lè w ouvri l li ouvri sou 150. Si pò la ouvri sou 150, kite l chofe a 150. Lè l fin chofe nan degre 150 degre a, epi ou metel nan fou a. Kounya la menm nan ou kontwole. Dèfwa m ka di w metel pou 20, 25 minit. Ou konn mete bagay la pou 20, 25 minit, li pa gentan kwit. Sa depan ki kantite ki nan plat la. Se sak fè m toujou rete tann lèl fin kwit epi m ba nou konbyen minit ki kwit li. Ok nap tounen m pral metel nan fou. Ok men rezilta a. Men rezilta a sa a. Sa se sa ki fèt avèk premye a ki te fèt avèk pòm nan epi dezyèm nan ki fèt avèk e dezyèm nan dezyèm nan ki fèt avèk sa li tou nan pirèks sa sa e sa ki fèt avèk fig la ok se te yon plezi pou m te la avèk nou pa bliye eseye li trè fasil li pa mande anpil eseye l lakay nou li bon li bon sitou pou moun k ap fè dayèt yo ok si w pa vle itilize lèt nesle a ladan l ou pa vle mete lèt menm ou ka itilize avwàn nan ou ka itilize siwo myèl la sèlman ok epi tou lè w ap fè l ou fè l plis ou mete plis ou double resèt la ok pa bliye abone chanèl la map pote plis video pou nou ok mwen gen yon lòt gato pou mal fè pou nou yon lòt bèl gato m pap ba nou li son sipriz m pap di nou ki gato li ye abone chanèl la patajel fè zanmi nou abone map toujou pote ti resèt yo pou ni se te yon plezi pou m te la avè nou se cooking with chef Esther chow.